Bonjou bonswa tout moun
Jodia nou 17 desanm 2021 se ak plezi nou nan bonbon Nou nan baz òganizasyon apikiltè bonbon ki se OAB Nou avèk prezidan Ilaryon Lap gen pou l prezante nou tèt li epi lap gen poul kanpe òganizasyon an pou nou epi di nou ki sa ki genyen pou m ta kab di rekòt mwad mas 2022 a pa sa Ilaryon? Wi bonswa mesye dam bonswa tout moun
alò mwen menm mwen se Ilaryon Selestin mwen son apikiltè teknik e modèn Nou nan òganizasyon ke yo rele OAB, se òganizasyon apikiltè bonbon. Nou nap milite pou nou avanse, pou nou avanse pou nou elve to ekonomi an, pou nou retire anpil apikiltè nan pwoblèm ekonomik, kote yo pa ka voye timoun lekòl, yo pa ka manje, pou nou retire, fè diminisyon nan pwoblèm yo. E nan sans sa nou wè nou kapab ede yo. E se yon pi gran mwayen tou, yon pi gran teknik li ye, fason n ap ede moun sa yo. Pase nòmalman, nan apikilti nòmalman menm lè yo ka fè defisi, men li pa vrèman yon totalman vrèman defisi pase ou pran abèy la li menm, nan sans ou envesti ladan li se nan konstriksyon rich epi lòt materyèl. Men ou pa ba l manje. Sèlman se plante plant milifè, ab forestye, ab fritye. Ok. Nòmalman e nan sans sa a nòmalman ke nou kapab avanse nan to ekonomi an. Men kounye a la nou gen yon rekòl ke nou pral prepare pou 2022 a mwad mas la. Pou 2022 a nou panse nòmalman ap gen yon chanjman totalman. Pase nòmalman nou menm nan OAB rekòl nou yo se nan estraksyon ke nou fè yo. Nou pa fè yo avèk men ankò. Tout bagay modènize, teknoloji avanse. nan komin bonbon avèk OAB nap pwodwi bon myèl Ilaryon son pwodiktè myèl li ye depateman grandans komin bonbon.
Ok Ilaryon euh dènye fwa nou pale ou di mwen ke papaw te apikiltè papa papaw papa manmanw te apikiltè ou menm tou ou m ta kap di kenbe larelèv la Jounen jodi a, dènye fwa ankò nou pale, n ap poze pwoblèm apikiltè ki ap pran laj e ki pa gen moun ki pou siksede yo. Kouman nan OAB nou, m ta kab di, entegre moun ki pi piti yo nan fè travay sa a? Ok, mwen menm vrèman wi, mwen pran la relèv pase tou de lè de bò. Papa manman m te yon apikiltè tradisyonèl, Ni papa papa papa m te apikiltè tradisyonèl, mwen menm mwen sou twazyèm jenerasyon an apikilti. Wa, Kòman nou kapab ede moun sa yo? Wa, Be li menm li apèn ap lanse, men kijan nou kapab ede yo? N ap ede moun sa yo avèk pwòp fon pa nou, nou pa ta vle tout tan pou n ap mande ong de patenè pou ban ki pou dote nou de materyèl. Avèk avèk sa nou genyen, moun sa yo yo menm nou kapab ede, menm lè nou pa ka ede yon kantite yon sèl kou,

Si nou ta kab fè yon bilan, gade konbyen fanm, konbyen gason, eske chif yo la nan men w la?
Wi m kapab bay li paske andan OAB nou gen 3 fi. Nou gen 3 fi. 3 fi epi tout rès yo 27 la se gason. Se gason ok. E bon jounen jodi a yo alò m ta kab di tout kote nan tout sektè se. Koze entegrasyon fanm ki ap pale jodi an kouman tou nou ta kab di ankouraje plis fi vini nan ki eske gen de gen de mwayen pou sa eske m pa konnen eske nou gen de politik ke nou mete an plas pou sa pou ke nou ankouraje medam yo entegre filyè a e fè de travay an plis. Wi, nan filyè apikilti a, pou abeye pòt toujou ouvèt pou medam yo ni fi tou. Men nòmalman, sa k fè anpil medam yo yo yon ti jan gen ti krentif pou abèy la, se sa k pase. Men nòmalman yo abitye avèk tèm akayik la, yo wè nou menm avèk kisa n ap vanse, ki randman ke nou jwenn kounye a la, anpil ladan yo yo fou pou yo antre. Men yo konprann antre a Owabe ap tou dote yo de materyèl non e pa konsa li ye gen nou gen yon prensip a respekte nou menm Owabe. Ok jounen jodi an e ou di materyèl materyèl m konprann ke se se sanble yon pwoblèm li ye pou Owabe pou nou pa egzanp ta fè ruche ta fè de lòt bagay pou nou ta ede apikiltè nou wi klè konstwi de ruche etc e jounen jodi a avk ki pri ou panse yon On ruche konplè on baz avèk on rose ta ka koute. Wi. Yon, depi ou pale de ruche konplè ou wè, ou wè kouven an, sa vle di kouven ou wè rose epi chak gen 10 kad ladan yo epi nou wè on fon tou oubyen nou di plato epi li gen kouvre kad la epi li gen couverture la nòmal epi eskabo sa koute di mil de san senkant goud. Isit la nan Jeremi? Wi, nan Jeremi, di mil de san senkant goud.

Konbyen li te genyen, konbyen li vin genyen koulya e ki efò k ap fèt? Eske gen de atak avèk de pèst? E kisa ki genyen? Kouman sante Riche a ye jounen jodi a?
Wi Agwonòm Moreau, ok, m ap reponn ou kesyon an. Se fasil. Ok, avan Matyou, nou te gen 68 nan Twondab epi nou te gen 11 nan Bwat nan Riche Mobil yo oubyen Bwat. Konnya pandan match yo pase konnya la li vin redwi m avèk 5 sepleman nan tron dab m te vin vrèman afekte m te rete 5 sèlman nan tron dab tout menm sa k te nan wich m pèdi yo konnya aprè match yo konnya m te vin avèk yon volim 25 m te vin avèk yon volim 25 nan tron dab ant wich e tron dab ant wich e tron dab men konnya la epi a lèd de pès. ki ap atake nou, nou te vin pat jwenn sifizaman, nou pat jwenn tretman men kounya la aktyèlman la m rete m gen 18 la, m gen 18 nan Rush epi mwen gen 2 nan Trondab men avèk anpil ekspwa, avèk anpil ekspwa efò n ap avanse pou nou kapab gen yon to trè elve lan 2000, lan mitan 2022 a nou pral gen yon, nou espere n ap gen yon to. Très élevé. Ok, bon, ou menm ou se, m ta kab di se apikiltè tip nou la jounen jodi a, e, men, kouman w panse tankou sa te afekte kominote a, e, pa egzanp Matchou, ou menm ou di ou te gen yon swasantèn ou pase a 5, e, 2 lòt apikiltè ki pa gen gwo kapasite sa yo pou yo rekanpe pou kò yo etsetera etsetera kouman ou panse eske gen de moun ki tou kite filyè a eske gen de moun ki m pa konnen oubyen ki deplase kisa k pase. Wi gen de moun ki tou kite filyè apikilti la gen de moun ki deplase tou yo tèlman dekouraje bon gon mesye m rekonèt tou pre m sou lòt bò gran rivyè a la rele Lucèl Marc misye te gen misye te gen yon pakèt yon pakèt te gen li te plis ke swasantèn Kounye a nòmalman m se li menm li tou kite filiè a. E gen lòt moun ankò m konnen ki kite, m pa menm benyen fin fè pèsonalite, gen anpil moun ki kite filiè apikilti la a lèd de Matthew.
Ok. E mwen menm tou etanke mwen menm etanke yon apikiltè, m son referans pou depateman Grandans lan sitou pou komin Bonbon. Nòmalman mwen menm m tyen aske pou m bay lòt apikiltè sa yo jarèt pou m m ap ankouraje yo tou pou yo retounen reyaktive yo lan domèn nan. Paske se yon domèn li bay anpil, li gen anpil avantay epi li ede moun tou, li ede yo menm lan pwodiksyon lan rekòl, lan lòt jaden lan bagay, lan polinizasyon nou konnen abèy yo ap fè polinizasyon epi tou abèy la li menm li gen yon odè lè w gade l lan lakou li gen yon odè li lè l degaje odè sa yo rele fewomòn li bon Pou ekspire odè sa nan ou menm, lè w ekspire odè sa, li trè bon, li trè bon, li pwoteje sante w. E piki abèy la tou, son medikaman li ye tou, li bon pou doulè rimatis, son medikaman li ye. Sa pa deranje w si yon 5, 10 grenn pike w, li byen bon. Men nan di yon santèn ka koze lanmò. Yon santèn wi. Yon santèn ka koze lanmò. Yon santèn pa bon. Bon ok, klè.
E Jounen jodi a, èske si yon moun ta chwazi fè apikilti pou l viv, li ta ka viv plizoumwen alèz? Wi, li kapab viv plizoumwen alèz paske se sou mwen m pran egzanp la. Mwen se egzanp la. Lè w di w se egzanp la, ba nou yon ti bagay. Paske nòmalman mwen menm m pa anplwaye de leta, m p ap travay, se avèk tèt mwen m ap travay ak Bondye. Nòmalman m wè kisa apikilti la fè pou mwen. Depi lè m timoun m nan elvay abèy, m di w se la relèv mwen pran, m sou twazyèm jenerasyon. M achte tè ladan l, m fè konstriksyon. Tout se sipò, se lajan myèl yo ye. M fè, m peye lekòl pou pitit mwen, eksetera, eksetera. M fè tout bagay. Ok. Jounen jodi a, yon galon myèl lakay ou, konbyen sa ka koute? Yon galon myèl li vann senmil goud. Sa vle di, Mil goud ka a? Wi ka a vann mil goud. Ok, ok, ok. E men kounye a eske yon moun m ta kab di nan kominote a kouman moun sa a kab kontakte nou? Nou konnen pral gen yon peryòd de rekòlt ki pral rive, yon gwo gwo rekòlt mwa de mas. E eske yo kab kontakte Hilarion pèsonèlman? Eske OAB gen yon On filyè ou byen eske OAB gen on kote m pa konnen on li ekoule pwodui yo pou tout lòt apikiltè yo ou byen kouman nou òganize nou? Bon nou pral nou pral gen yon atelye de kondisyonman pou nou pou nou kondisyone pwodui n yo men nòmalman depi yon moun ta bezwen pwodui a y ap kontakte Ilaryon lan 48 82 41 94.
epi y ap kontakte l ankò, OAB toujou, lan 49 07 29 31. Ok.
Men kou ou t ap di m ke pa egzanp ou gen de moun tout kote nan peyi a k ap rele pou mande myèl, pou mande lasi, pou mande ansanm de lòt pwodui ki soti nan Russia. Bon, pou Hilarion e pa Hilarion k fè piblisite pou tèt li. Se pwodwi l yo, pwodwi OAB yo ki fè piblisite. Se alèd de sa, kounye a la, kliyan ap rele mwen tribò pa bò. Menm onivo entènasyonal, m konn jwenn moun ki rele m. E difètke telefòn m vin pèdi, lè m te gen Android, m te toujou jwenn moun ap rele m sou chèn entènasyonal. Ok byen. E ann ale non, ann ale gade si nou ka fè yon vizit.
Lèt bannann wi pa riche men non pil po ban li. Ilaryon
Mwen konnen ou okouran ke jaden botanik dèkay gen Yon travay yo tap fè sou sou plant ki plant natif nan depatman. Non ba ou pwan sa. Entèrese a konnen ki plant milifer ki dominan nan zòn nan etc. Bon isi a la nou gen doliv, nou gen anpil doliv pa vre? Sitris yo, sitris yo. Nou gen anpil morenga.

Depi lakay li sal li pase lòd depi son rèn ki pwòp depi son rèn ki pwòp li pase lòd epi wè tout ti sòlda yo ap kouri yap bat yo pou fè sa yo k pou fè sa men si rèn lan son rèn ki malpwòp rich la kapab rete sal li kouri la la la la.
Gen e menm jan tou gen rèn ki agresif gen rèn ki mwen agresif. Sa se rèn ki agresif la souvan ou pa ret bò kote l lap pase sòlda yo lòd pou al atake w li di w al atake lòt moun di sa yo ava yo se rèn nan ki pase lòd e pa sòlda yo depi w tande chèf la pase lòd epi sòlda yo yo menm yo fè egzekisyon. Men Ilaryon se se lòd sa yo yap. Travè sa w t ap di nou talè a ki rele fewòmon nan? Wi.
Ok.
Fewòmon nan menm se lè e lè lè gen yon nouvèl rèn e lè gen yon nouvèl rèn kounye a menm epi lè l fenk sòti premye travay li fè li degaje odè a rele fewòmon nan li fè konnen gen yon lòt chèf la.
E atravè odè sa a, avèk sinyal sa yo li dirije tout esen an, tout koloni an.

Ou fè estreman atifisyèl, kounye a lè w fè estreman atifisyèl la nòmalman ou pran yon kad, yon kad gani, epi yon sèl kad non, ou pran de twa kad gani ki gen lav, ki gen lèm, ki gen polèn avèk nekta, kounye a la ou kite rèn nan ladan nan plas la, ou deplase ou deplase ansyen rich la, kounye a lè sa, kounye a nòmalman sa ou fè yon miltiplikasyon. Sa yo rele sa esemaj atifisyèl.
Kidonk, kounye a, yon rèn, yon nouvèl rèn, yon nouvèl esen.
Wè, sa y, sa y ap fè preparasyon. Sa y ap fè preparasyon. Ou pa ka deranje l. Ou ka jis obsève pou gade kòman jis pou kapab ede l tou nan preparasyon an.
Omwen moun yo ap gen yon ti lide sou rekòlt mwad mas la kouman sa ta ka pral ye. Wi.
Fevriye tout a fèt. Fevriye?
Non.
Mas. Sa tout sa e myèl li ye.

Non se jis pou montre moun yo pou yo lè yo pa gen bwòs yo poko gen bwòs fè bwòs la li pa fasil montre yo sa e pa le mwayen di bò.
Misye tou fini emisyon an.
Ok pa gen problem. Ni mwen tou.